Ti pè dezòd. Premye vizit lap fè peyi la yo. Paske moun sa yo pa janm yon fwa voye je gade nou anba Dèlma. Men, pandan yo pa janm voye je gade nou anba Dèlma, m pa ka bay yon imaj ke map kite nèg vin dechouke yo. Le fè ke m pa aksepte yo dechouke yo. Pou jan misye kanpe la li pa kite yo dechouke bagay sa. E paske yo bal kòb. Ke yo ta banm anpil kòb. Se sa yo di. Ki pi gwo dezòd ou fè peyi la? Pi gwo dezòd m fè, fè anpil dezòd mwen. Bagay, bagay evalye, pa konn gen ti dezòd, pa konn gen gwo dezòd mwen. Se yon nèg ki fè anpil dezòd nan vi l mwen. M fè anpil dezòd, e a chak fwa, a chak fwa moman dezòd la rive. A chak fwa moman pou m fè dezòd rive, m ap fè dezòd. Men, si m ap fè yon dezòd, se pou kisa m ap fè l? Èske, anfòm anfòm, èske dezòd sa m fè a, li, li, li, li ap sèvi peyi a? Èske dezòd sa m fè a.

La nou toujou nan la rue Delma 6 Nap fè w viv kòman sa ye La nou wè gen machin ki yo menm Kap fè ale vini E nou wè moto Nou wè tout bagay ki prale dan la nòmal E nou wè Genyen tou popilasyon menm kap vake avèk aktivite yo E la nap monte Nap retounen Andedan kote ke nou te ye a Nou pral fè w viv

Men kisa k motive w menm pou w antre w danble nan gran batay sa a? E ti moun zòn nan m ye, vòlè te pran zòn nan, vòlè enpeche moun viv nan zòn nan, e ke m wè m polisye, ou konprann mwen, e pi m abandone yon zòn kote m ke m grandi, e pi m kite vòlè ap bay, e pi nou vin nan fon batay zòn, batay zòn nan vin politik, kounye a e kòmsi yo di w le vin est tire il faut le boire, pa gen fè bak ankò la, se goumen, bon kanpe goumen li, pou fè bak e pou lanmò m. Babekyou, di nou non, èske. pandan ke maladi a li menm lap fè ravaj dan le mond, eske sa poko rive, nou konnen pou le moman leta ayisyen di nou ke yo resanse 25 ka, eske sa poko rive nan ba Dèlma a, nou resanse yon ka nou menm? Jiska prezan nou poko gen yon ka, e men si se lap pale a moun yo pou di moun yo menm si nou poko gen yon ka maladi a bèl e byen egziste. Piga nou fè neglijans kontinye lave men nou, rete lakay nou plis ke posib, e nap eseye reskpete prensip yo. Li gen pou evite ke moun atrape maladi a. Wè jan zòn nan ye. Paske gen moun menm pou ki pwòpte zòn nan. Wap gade la wè. Konprann? Gen moun pou sa. Gen moun pou ki pwòpte zòn nan. Mpa konn si w okouran ke. E bisantnè la tounen yon zòn wouj ke yo bay kadil avèk ti baratè. Eske w panse se yon bòn ide ke. Yon bòn ide. E eske wap di, eske yap ka kenbe barikade pou konbyen tan? Map ba, fòk leta gen yon plan batay, fòk lapolis gen yon plan batay. Map barikade bisantnè lan pou 22 jou, pandan 22 jou. Map fèmen bisantnè pou 22 jou. E sam di se, se estratejik pou menyen plan. Lè nou di nèg yo kap fè makak a videyo a pil zam, pwèpòz ap tire fè moun pè pou yo pa vin dèyè nou. E pè a fè nou pè pou n ba l dèyè yo. M barikade l pou 22 jou. Yo pa ka apwovizyone yo ni an dlo ni an nouriti. M fèmen yo. Èske se yon mwa m ap fè fèmen l? Wi. Apre yon mwa m fin fèmen l, yo pa ka apwovizyone yo ni an bal, ni an sesi. Bon, kounye a m chwazi atake w. Èske yo.
Sa m pa t vle di pou nan mikwo laprès. Nèg gen dèt estrateji tou pa rapò avèk lè w ap antre. Se dènye operasyon ke lapolis mennen an. Lapolis se yon fòs legal li ye dan lemonn. La polis son fòs legal li ye. Ou sa ka rive ou echwe. San fwa sur le metye, fòk ou eseye. M antre yon premyè fwa, m echwe m ap retounen. M echwe m ap retounen, m echwe m ap retounen. Jiskaske se mwen k pou genyen, e mwen k fòs legal la, e mwen k leta. Ou pa ka met leta an defi. Dapre ou menm, ou pa ta sipoze ke yo eseye avèk lame a tou? Piske nou gen yon lame nan peyi a. Eske nou ka pral itilize lame a? Eske nou ka pral itilize? M panse lame a ou ka itilize l pou fè perimèt eksteryè pou ou wi. Nou fè yo bare pou ou. Men e lapolis ka antre? Mesye n ap minimize yon poli yon enstitisyon ki Ban m ban m di yon bagay de lapolis. Men menm ann Ayiti mwen repete l enstitisyon ki gen plis moun serye l rele Polis Nasyonal Dayiti. Sa vle di ki sa? Chaje polisye k tonbe nan vòlè wi men kiyès wè k toujou arete yo? Polisye ankò ki toujou arete w. Sa vle di lapolis se sèl enstitisyon ki pa sere moun ki vin fè move zak ladan l. Men mesye n ap minimize lapolis la. Lapolis la kapab wi mesye.
Lapolis la kapab. Nou pa bezwen lapolis la kapab. Lame a se yon enstitisyon legal li ye. Nou ka fè lame a fè perimèt eksteryè pou nou. Lame a bare yo. Nou itilize gad kot fè bare lanmè a. Yo pa gen kote pou yo ale. N ap antre. E lapolis nou ye. Kot kòb ki dispoze pou enfòmasyon an? Map gen moun anndan vilaj kap banm enfòmasyon. M gen moun anndan vilaj kap banm enfòmasyon mwen menm. Kote map pale avèw la m pa gen moun anndan vilaj kap pale avèm kap banm enfòmasyon. M gen moun anndan vilaj wi kap banm enfòmasyon. Sa k fèm di izo 5 segond poze w. Kòm m pa m pa m pa gen m pa gen yon obligasyon vre pou m ale. Pou m bay men m tap lè si map vini yo konnen yo pap rete. Ok, eske w ka fè yon batay Gengadi ki pa rewè avèk ni polis nasyonal ou fè yon batay. Kontrèman avèk Barbecue yon sitwayen ki li vle jwenn solisyon nan peyi l. De ki batay wap pale? Li chwazi de peyi l. Men se batay sa yo nap eseye. Sitou avèk kriz la.
Lè n konnen, lè n konnen antre Sid kapital la debouche sou plizyè depatman. E anpil moun se laperèz pou antre nan Pòtoprens. Tande, tande, tande. Ou panse jan m ye la. Dayè m sonnen ki nan sitiyasyon ki difisil paske yo di m yon avi de rechèch dèyè m. Ou wè jan sistèm nan mechan? Yo met avi de rechèch dèyè m men menm. Ou wè jan yon sistèm. Kounye a, ou wè èd w ap mande m nan epi yon èd ki fasil pou m bay. Paske mwen pran yon fò m goumen pou m ret an vi. Ou dakò sa? Fò m goumen pou m ret an vi pèsonèlman. E kman di w tou sa k ap pase nan antre sid peyi a e rans. E rans. Paske nou p ap fè peyi vre. Le jou nap fè peyi bay sa fini. Banm sou bòt zanmim. Etazini gen magazen ou antre ou achte zam wi. Ebyen etazini ta pi mal pase sa. Ou wè gen leta gen moun kap panse gen moun kap dirije paka genyenl. Eske daprè ou menm se pa asistans sosyal ki manke ki fè peyi an vini sou sa. Zanmim tout bagay sa yo ap vini. An atandan bandi rete bandi ou sèvi a bandi an bandi. Asistans sosyal kap pale la. Nèg k abitye vòlè pap janm kite vòlè non. Lè yo aretel kidnape yon moun nan yon minit li fè 100 mil dola. Nan 2 minit li fè 400 mil dola. Ki asistans sosyal ou panse leta pral bay nèg sa pou l kite vòlè? Bay vòlè li antre al chache nèg yo. E leble sou do tou al pran nèg yo andan. E pou yo ba yo lopital andan e sant pwofesyonèl. Sa pa ka enpeche nèg yo vòlè. Nèg yo ap mnzwe vòlè rete vòlè monchè. Vòlè rete vòlè. Sa e pretèks nèg yo ap pran. Sa e sou opinyon nèg yo ap jwe. Lè ya di konsa depi yo gen lopital. Yo gen sant sante nan ay vòlè liye kidnapè liye m pa gen lopital la non m pa gen sant sante anba delma non m ap goumen pou gen lopital m ap goumen pou gen sant sante m on jan m tande m detounen yon kamyon diri rantre la konbyen fwa w tande yo te pèdi yon kamyon diri e delmasis yo antre avèl konbyen fwa w tande yo te kidnape yon moun e delmasis yo antre avèl. Pandansetan, m stil ap goumen. Enben, e se sa Elam da ou t ap mande m si m fè anpl. Ki dezòd mwen fè? M ka fè bloke la a wi, pou Leta a, fè presyon sou Leta a pou l vin mete lopital la. Nou ka bloke la a, fè presyon sou Leta a pou l vin mete sant de sante a. Ki sa w vle di pa sa? Ou di pou Leta a fè presyon sou Leta a? Non, lè m di w fè presyon sou Leta a, mwen sikonn bagay mesye. Tande, pa gen sant sante. Gade yon ti pitit ki la. Si l t malad kounye an la, wè l ap manje zong li la? Bon, sè sir ke se de yon, se, li ka poko manje depi maten. E dèyè kòb manje l vin nan men l. Kounye a lè w pran timoun sa la kounye an la, yon ti fi, ti demwazèl k ap grandi, si l malad li pa gen lopital, li pa gen okenn kote l ka ale. Pale nan radyo, e fè petisyon, e fè demach, li pa mache. Kounye a n ka di bon oke, n ap fè, n ap fè yon mach pasifik, n ap di, nou di tout moun yo nou pral chita nan mitan lari a, nou rele laprès, nou chita nan lari a la, epi nou fè presyon, e ke pou. Nou fè presyon sou gouvènman an, epi kounye a pou vin mande nou sa n ye, kounye a pou poze pwoblèm yo. Li senp tankou bonjou wi. An mete m di popilasyon an pran lari a la. Enpi 15, 20 mil moun chita nan lari a n bloke l. Machin pa ka moute, biznis pa ka fonksyone. Leta oblije vin pale avè nou. Babekyou tout yon dènye kesyon. Kontrèman a tout vire ke m vire atravè Dèlma 6, mwen remake gen anpil moun, keseswa timoun, jèn moun, se babekyou, se babekyou. Eske se pa paske ou kenbe zam, ou di mwens, Se travay ke w fè nan Delmas 6 ki fè w gen popilarite sa? Mwen fèt jan w wè m nan la. Depi m piti m ap ede. E m bay tèt mwen sa pou misyon. Ou konprann? Ede. Ede moun. Moun yo konnen yo ka konte sou mwen. Moun nan konnen si demen maten pitit li malad la, pou twa kat mil dola, si m pa gen l m ap plannen yon moto, m ba l twa kat mil dola. Moun nan konnen kote m kanpe la. Si lekòl ouvè, pitit li bezwen al lekòl, li bezwen soulye a pou twa kat san dola, l ap vin kote m. Si m pa gen l jodi a, m ap voye l pou yon lè. E lè l vini an, m ap fè efò pou m ba li l. Lè m te polisye, m konn chanje chèk mwen pou m bay moun nan yo. M rete sa m ye a, e pa zam ki fè m e pa zam ki fè m moun mwen ye a. Mwen pa t janm zanmi avèk yonn nan nèg nan vilaj yo. Zanmi a nèg nan vilaj? Kòman sa? M pa zanmi a vòlè non, menn. Non tankou avan. Nan dènye entèvyou ke m genyen avèk misye. Depi yo pa avan m pa janm zanmi. M gen timoun ki soti nan vilaj ki polisye. Ke m pap site non l ki son udmo. Ki se udmo ki se timoun vilaj. Li fè pati de 20 nèg yo wi se m ap rantre. Sa w gen madanm ou grangou?